Poko ka bon ni ki jou ni ki lè. Enjenyè, ki lè e travay gabyonaj yo menm l ap kòmanse? E nou pwomèt ou semèn k ap vini. Nou pwomèt ou semèn ki ap vini ke n ap fè kontinite ladan. Alò, se ladan nou kòmanse tou paske nou wè devyasyon ke nou ap fè nan dlo yo fò ke nou bloke dlo an pou ke nou ale pi lwen, pi fon ke tali an. Ok, nan de bèj yo pou nou kapab travay li. Sa vle di ke n ap prale nan yon pwofondè ki pli fon. Ke tali a tali an sak rele kabann blo an eske ou konprann de akote yo ki rele bèj ou konprann nan pral travay de ni wo bèj ni ba bèj epi pou ke nou kapab reyalize yon travay ki kolosal ok. Ki longèy kaye konsa pou moun ki pa konn eksplike nou travay gabinaj la kòman li pral ye. Nou preske apeprè 100 mèt an lineyè ou konprann de grabi yo nap travay anpil a cheval an ekip ou konprann sa map di w la e nou pral genyen moun ki spesyalize egzakteman nan grabi yo. Kòm ke m fè on pakèt chantye an grabyo deja, nou gen enjenyè Cleome ki se yon on lòt animal ankò nan chantye a k ap travay maten, midi e swa e pou nou kapab avanse ansanm avèk domèn nan. Anviwon konbyen kamyon wòch konsa n ap bezwen pou. A n ap bezwen anpil, n ap bezwen anpil, n ap bezwen anpil. Ou konprann, n ap bezwen anpil. Pase ke pi devan apre nou fin trete dlo a, Nou fin rive nan tali a, nou poko konnen ki dega, ki sitiyasyon ki pral prezante. Se sak fè m poko kapab ba w yon bagay. Paske gen yon pakèt etid ki pou fèt. Ok? Gen etid ki pou fèt. Aprè etid yo, n ap kapab di w sa. Paske nou pa pral travay pou nou kapab kouri, pou n kite emosyon fè nou di yon bagay ke nou pa ta dwe di. Eske tout materyèl w ap gen bezwen pou gabyonaj la yo deja la? A, tout poko fin ok. Se sak fè mwen pa chwazi bòlè. Men ke m kwè ke m gen tan gen 75 pousan. nan yo ki la. Gentan gen 75 a 80 pousan ki gentan prezan, nap travay, nap goumen. E si wap gade, wè la si se pa eksperyans sa fè sak pa fè. Sa depi te manyen li te bine. Men konnya la nou vini nou menm nou trete l. E konnya wap vin wè li konpak, wap wè sa konpak men nou te konn wè depi nenpòt sa w te konn fè li bime. A ki ki fè trètman sa? O bravo, trètman sa se yon trètman ki fèt ansanm avèk sika, ansanm avèk dlo, epi siman, epi fè. E wap wè ke m mete an pakèt chik fè ki gen yon pwofondè prèske 1 mèt nan sòl la pou nou kenbe l, pou nou konpakte l. Epi kounya la wap vin jwenn sòl la di. Sòl la vin gen yon kapasite. Ou kapab gade tout sa yo, jan nou trete l. Eske tout bagay sa ou fè la, se ou menm osnon nou ansanm de enjenyè ki mete ansanm pou nou di kisa n ap fè nan? Bon, alò, se vre ke nou vin ak vizyon an, men m toujou di yo, men kisa n ap fè epi pou nou avanse ansanm. Ou konprann?
Koman ou wè bòs yo? Èske ou satisfè de tout bòs yo? Kanmenm, mwen satisfè de tout bòs. Mwen satisfè de tout moun ki sou chantye a. E mwen fè yo konfyans. Menm jan ke yo fè m konfyans nan tou. M satisfè de yo. Pa egzanp, lè ou gade bòs Jose, antanke responsab ferayè, kòm si ou wè li menm ankò, se yon nèg m pa kapab konnen. Paske li nan tout chantye a. Ou konprann? Li nan tout chantye a menm jan ansanm avè m. Ou ka konprann mwen soti de la a mil. a 1500 mèt ankò ke mwen ap sipèvize tout de a a zèd. Sa vle di nan wòch maten an la m gen tan soti nan wòch, ou wè men m gen tan la, e men konnya la m pral retounen nan dalo a konnya la, m pral tounen nan dalo a konnya la, sa se mwen menm menm ki pral fè travay sa avèk enjenyè Senò men l kanpe la ki yon kas blan dèyè do nou an, ki pral rezoud li. Paske avan Senor te enjenyè, li te gentan foman chapant. Sa vle di ke nou menm, nou pa selman pale, nan pral fè aksyon. Si nou vle nou mèt al pran priz talè la pou nou wè koman ke mwen pral kofre anlè a jan nou bezwen nan. Nap nou mete premye pyon an epi pou nou kite res la pou bòs yo. Enjenyè, yon mo pou anpil moun sou entènèt la, m toujou wè kap fè kòmantè ki pozitif bò kote w. E toujou ret konfyan. Yo ka toujou rele m si yo gen yon dimikatif de pè nan 35 17 45 43 pou plis eksplikasyon. Wi enjenyè chouchou nou an pap lage. M ap toujou detèmine, m ap toujou ret konfyan, m ap toujou rete animal chantye a, m ap toujou goumen pou pèp ayisyen e pou yo tout tou.
Mèsi pa gen pwoblèm.
Espas ke yo pral mete. Gabyonaj ki nan tèt kanal sou rivyè Machak la. La, sa nap gade la se bouch kanal la. Sa se bouch kanal la. Espas sa yo se espas kote ke ki pral genyen gabyonaj medam mesye.

La efektivman nou nan tèt kanal la kote ke travay yo reprann depi ayè. Si n ap gade la nou wè gen travay ferayèz ki fèt nan tèt kanal la e jiskavan ke yo kòmanse travay gabyonaj la nan tèt rivyè a. La si n ap gade ke travay yo ale la trè vit. Se yè m kwè ke yo kòmanse ansanm avèk ferayaj la kote yo pral koule beton nan tèt rivyè a. Pou anpil moun kontrèman ki te toujou konn ap di ke travay la sanse retade, non li pa retade moun ap travay nan lòt espas ki pi ba a men la nan tèt kanal la gen kèk ti travay ki yo te kapab fè jiskavan pou yo fè gaminaj la de materyo, de materyèl ki pa t ko disponib. Men lach la gade la ki travay yo reprann tout bòs yo la ap travay pou yo wè kòman ke kanal la li menm li patap gen yo patap dwe gen ide pou kanpe kanal la piske tout moun yo di yo motive yo motive la pou ke kanal la li menm li pa kanpe men ap gade la maten an bòs yo byen bonè nan travay kontrèman a lòt jou yo.

Kantite dlo ki gen pou rive nan kanal la jis avan dlo a sikile osinon dlo a ale nan espas kanal la. La nan bouch la la dlo a pral sanse rete li pral kapte l pou l kapab fè yon kantite tan. Si tout fwa moun ta bezwen dlo nan kanal la yo ap kapab pran l. Men si tou yo bezwen dlo a pou fon lòt bagay pou yo kapte l pou dlo a pa konn desann anba la nan espas la se la dlo a li menm. Dekwason se stoke, lè ou vle lage l, lè ou vle tou, y ap kite l nan espas la. Epi m ret kwè ke gen moun ki pral pwofite de kivèt sa, de twou sa pou yo kapab vin lave, pou yo kapab fè dòt aktivite ladan l. Vwala, se konsa ke jounen travay la ap kontinye nan kanal ki sou Rivye Masak la nan zòn Wanament.

Se boss ki responsab ferayè nan chantye a. Di nou kòman sa ye? Bon, e
pou bò kote nou, nou santi nou anfòm, sitou pou le moman. Paske nou gen yon enjenyè la ki se enjenyè fou, li ap avanse avèk chantier a monchè avèk yon vitès, yon vitès siperyè a tout moun te kapab di, se sa m di w la. Paske nou menm depi lòt fwa yo nou t ap trennen, pale de materyo, men gras arive enjenyè Claude monchè e li bay presyon avèk komite a. Sa fè ke nou jwenn tout materyèl nou atan. Ok, nou sanse wè la son basen nap fè, kòman, kòman, kòman nap fèl? E se pa, se pa, sa vle di basen sa a lap fèt se jis pou kapab e pèmèt lè dlo a vini, pou kapab pèmèt kanal la kapab jwenn kantite dlo ke nou bezwen anba pou kanal la. Paske otomatikman ou fè basen sa la, lè dlo a vini, dlo a bay vini angòje la epi lap pèmèt lap bay dlo a plis fòs, kap pèmèt dlo a ap desann avèk vitès ke nou bezwen nan.

Bon sa m di la, depi nan tèt la nou te nou di nou la volontèman. E se ki fè nou itilize pou nou mete nan. La nou itilize 3 tip de fè. Wap wè pa anba, sou kanal la nou itilize fè 3 uityèm, fè demi, sa se pou senti a, senti anba. Men lè nou vin pran espas la ou pran fon an avèk perimèt sa kote nou ye la nan bouch la, nou itilize fè 5 uityèm avèk fè demi sèlman. Eske nou sa konn rive nou gen pann fè? Koman nou aji sa? Sa te konn pase oparavan yo, men se yon se yon feblès de planifikasyon. Men arive Jenyè Klod, nou jwenn tout materyo nou a tan. Wè sa m di w la? Nou jwenn tout materyo a tan paske li bay presyon nan komite a, sa vin pèmèt ke santye a li menm li ap derape avèk yon vitès ki siperyè. Kòman w wè motivasyon an parapò a bòs yo? E motivasyon an, nou tout gon sèl motivasyon. Wè sa m di w la? Awi, pami nou, nou pa, lajan pa ka demotive nou. Nou tout gon sèl devouman. Solisyon nou se wè ke kanal la tèmine pou moun Plèn Maribawou kapab pwodui epi pou vant nou pa tèlman depan de lavi dominiken. Antanke bòs ferayè, e ou di w la depi okòmansman, w ap kontinye travay, komite a te pran yon dat pou yo fè inogirasyon. Eske ou menm ou panse dat sa a ap fèt? E pou nou menm. Pou nou menm nou kapab di depi nou jwenn materyo li pa yon liks paske premye sa ki pi okipe nou se bouch kanal la otomatikman bouch kanal la fini kanal la sanse fini wè sa m di w la paske gen moun ki annik pral nan bouch kanal la men yo pa teni yo kont de espas anba perimèt anba yo eske gen moun k ap travay anba. Pandansetan, lè w ap pran depi nan bouch kanal la jiska rive anba nan espas wòch yo a kontinye ale, gen moun k ap travay nan tout espas sa yo. Èske w gen yon ide de kantite moun k ap travay nan kanal la? E m pa ka ba w yon efektif pase komite a an swa gen yon gwoup moun e li reskonsab, li kapab silvansyone yo, menm si se lajan gaz, wè sa m di w la. Men gen yon ekip moun tou ki toujou ap travay volontèman pase yo di kanal la pa itil yo, lajan pa menterese yo, de menm jan avèk nou, wè sa m di w la. y ap travay volontèman. Antanke bòs ferayè, ou gen yon kantite de moun ki nan ferayè chak swa? Mwen menm mwen gen 12 moun ki apati avèk mwen menm. Èske chak semèn nou chanje moun sa yo? Non, nou fè de chanjman. Sa vle di, si nou gade nou wè kapasite moun nan pa bay pou travay ke n ap fè a, sa vle di ap toujou gen chanjman. Ou wè sa m di w la? Pase nou menm, nou gen yon presyon enjenyè a sou nou e nou gen yon presyon popilasyon an sou nou. Sa vle di otomatikman nou gen 2 presyon sa yo sou nou e ou konnen. Presyon popilasyon an se yon presyon ki fò. Pase defwa yo vini, yo di non se parese, se sesi, se la bagay, se kòb nap boule, nap gaspiye lajan bagay. San moun nan pa menm te di yo kont, ou wè sam diw la? Sa vle di, nou vin oblije nou paka travay ak nenpòt ki moun. Pou nou travay avèk yon moun, fòk moun nan gen yon kantite de travay ke li ka fè pandan jounen an. E fòl si ke, fòl si ke sa lap fè a ke li konnenl. Ok kounye a voye mesaj pou tout moun kap gade tout moun ki tap di travay la mare travay la pa vle avanse. Bon e mesaj ke m kapab voye pou e moun ki konn ap di travay la pap avanse yo mwen di yo e se fo pase ke lè ou wap gade yon match foutbòl lè wap gade yon match foutbòl lè jwè a pa egzanp li choute la li choute pou gòl pase jwè a li moute teren an se pou gòl li vin choute. Men pa egzanp lè yi choute ou wè boul la sa kote ou di si te ou menm ki te sou teren an ou tap voye anndan kan ou wè sam diw la vle di pou moun kap an dout yo kap di teren la mal mache a se fo pase nou menm chak jou nou vini nou nap bay siye nou e fò ou gade sa byen depi nou gen materyo nou menm chak jou nou vin la se travay nou vin travay e kantite travay nou gen pou nou fè a ke te solèy kouche nap rete fèl ou wè sam diw la sa vle di nou tout gen sèl devouman tout bòs kap travay sou chantier a nou gen sèl devouman se wè kanal la fini pase solisyon pa nou se wè kanal la fini pou nal rekomanse yon lòt kanal ankò mèsi zanmanm.